Chouchou koman ye la? Ou byen? Mwen byen, sa k pase? A, m la chouchou, wap fè manje? Kouman kè w fè kontan konsa?
Kè m kontan. Mwen souri an.
Kè m kontan pou pitit mwen yo ban mwen. Yap pwouve pitit mwen yo ban mwen, kè m kontan pou eta anba ye. Pou sa kap pase anba. M te priye Bondye anpil anpil anpil pou bagay sa pitit. M priye pita mwen m priye m nan jè de jenou m kale nan tout montay map priye Bondye fè apwouve pitit mwen. M kontan w sèl ti pitit pitit la m te gen. E ou sur pa gon bagay dèyè bagay sa. Ou gon lòt bagay ankò pitit. Men m pa vle di w pou pa di pa lach. M pa vle di w konnen tout fanm tout lè fanm se pou fanm. Mèt di ou pap di karaj? M santi gon bagay, paske e pa kounye a ou konnen pitit la ap vini, men m wè kè w twò kontan, gon bagay. Ebe, gon lòt bagay paske sou kè w li pa mèt ann nan lari non, mwen avè w. Ann ale non menm. Non, jan w ap fè a, jan w ap fè a e kòmsi, e kòmsi m pa konn respekte grann, m pa konn respekte Yandi, m pa di w sa, m pa respekte Mara,
anba m te Yamara.
Isi a son lòt bagay li ye. Isi a la nenpòt bagay ou fè la la polis ap vin pranw ke love yo non. Kisa m fè eske m vin vòlò afè moun avèw. Non non menm avèm.
Non epa avèw eske m vin pran afè moun. Antouka ann ale tande papa. E kijan w kite anba a? Kijan w kite ayiti? Kòman kite e nan menm ayiti te ye m paka konprann chak ou fè. Kijan w kite ayiti dodo kòmsi kijan kijan moun yo ye. An kòman vi a ye anba a? Ti gason fritz la Kijan tout bagay ye. Ti gason Fritz sa al sendomeng. Li apre sa yo te pote nouvel imigrasyon tap kouri dèyèl. M kontan pou misye. Li li mouri ou pa menm tann ou gentan kontan ou kontan l mouri. Madanm sot legui kou dènye mwa pitit. Mwen konta pou bèl ti gason Fritz sa mwen. Ah ah M tou renmen m damou bro men m pa ka domi. M pa ka domi m fou lèm di w m damou a bon m damou. Ou serye?
Ah ah bon marim gen 10 ans mouri m jwenn yon nèg kap metem sou sa. Ah ah ah ah. Pa pale non. Pa di jan di m serye aprè m tankou m nan lari non. Lèm di w m damou a. Ti gason an bèl li dread li bèl. M pa konn jwenn moun sa mwen. Santi anfen tout sanm mache.
Seryez. Sim seryez.
Konnen m gon venn map manje venn gon san kap koule nan venn mwen m paka ret konsa. M oblije. Manti.
Ki kote w jwenn nèg sa? Pa di m sot legliz.
Sou boulva. Sa vle di si m konprann w tap priye pou 2 koz. Pou 2 bagay.
Pou banm pitit mwen an ka Ayiti plis pou banm nèg la. Ooh putain m santi m damou. M damou. Epi w di m biga m di kala sa? Ah fò ba nou di kalaj sa. Men fò kalaj kan konnen sa ba. Waw.
M pa vle l konnen, ou konnen pou l pa di m nan laj mwen ye a pou m nan dèyè mari toujou. Nan laj ou ye ou dèyè mari toujou. Wi, ou konprann mesye a mouri lontan. Non non non non manman pa gen bagay konsa. Pa gen laj ou ye pou pa gen mari. Pa gen bagay konsa o. Bon gon, jan w di a ou gon san k ap koule nan venn ou. Wi m konn kalaj ap pale anpil men l oblije konnen sa. Ebyen. Kounya ou imajine w la, kounya yon moun ou wè w ap sòti anlè pou l al di Kalash ou m te wè manman w avèk yon moun. Pwofesè se ou menm ki met pitit ou alèz ou di pitit ou sa? Pap la di sa pou l pa joure, men nèg ki jalou pou papa l, paske papa l mouri l toujou jalou pou papa l. Vwala, papa l mouri, l ap oblije aksepte w gen yon lòt moun nan vi w. E Kalash okipe l byen, l achte machin ban mwen, l okipe m pou m pa pran lòt nèg. Mesye san kap koule nan venn mwen m paka rete. Sa vle di machin sa mwen ansanm avèk li la man panse kèt woube oubyen kèt moun legliz la k vin bò ki bò ray la manman kòmsi sa vle di se yon mennaj ou te gen la? Wi bèl machin mwen chyen anba dèyè moun nan banm bèl machin e lap banm love. Banm pou mwen m panse pastè k vin depoze w wi. Ki pastè sa wap vin dim nan la nan ki pastè m te ye. Kouman l mouri a? Li mouri kòmsi mouri nèt. Woww anba anba chanje nèt tou menn. Vi an ba baz mwen tout tout e vi ti jèn yo la baz. Ba ba baz ou?
Mwen menm ki baz ou a? Tonton.
Tout vi an ba tonton. Vi a konplike. Ayiti Ayiti vin tèlman kòmsi tèt chaje tout tout espwa ti jèn yo kounya se jwenn opòtinite sa kem jwenn nan. Jwenn opotinite pou bon nan Biden, antre isi, gen ki pran l pa Meksik. An tou ka, wè sa m fè pou w la. Men e sa k al Sendomeng yo ki sanwont. Tan ki ale y ap pouse yo tounen yo kontinye ale. Dodo, w pa t ap di yo sanwont. Si peyi w pa w fyè w anyen, Dodo, w pa t ap di yo sanwont. Si lakay ou pa yo papa ofri yo anyen. Tèlman tou, tèlman tou men. Ou menm ki jwenn chans sa la, fò di Bondye mèsi wi. Tèlman tou nèg yo bay peyi a envivab tou, ou konnen peyi a anba tou li divize wi. Ou gen dwa tande kòmsi gen fwontyè antre Matisan pakèt bagay. Chak kote yo gen zòn yo, gen moun kap dirije. Ou soti, si wap soti Pòtoprens pou antre Miragwàn oubyen pral Okay. Machin pa pase, se bato ou oblije pran pou al mete yon kote nan Reynolds, Ayiti. Bato?
Ya.
Ou pran bato, papadap la mete ou nan bato, ou konn papadap? Papadap la e machin ki pote moun, kòm si pou kouri vit. Li mete ou nan bato, bato a pran ou, li mete ou nan Reynolds, Reynolds menm moun de yo vin chaje ou ankò nan Reynolds, pou monte anwo, sou pral Okay, Jeremie, whatever. Ya. So, bagay, bagay yo bokou konplike anba. Men, m pap bon manti, e jèn yo, yo vin preske pa enterese a lekòl ankò, gen ki pote ak de nesans yo ale bay bandi al enskri nan gang, tankou se enskripsyon lapolis. Woy! Mwen menm, mwen menm, mwen menm m pa bon manti, m potko gen chwa. Ki pastè sa?

Men pastè ap bat kisa? Mwen poko janm sezi konsa. Mwen nan peyi konsa, sa m gen m pa ka pran nèg moun. Sa vle di pou mwen la mwen m panse se la gras de Dye ki fè w an fòm ou jèn konsa ou ge konsa. E poutan se yon nèg k ap met sucre sou bonbon w. Yes papa.
Met sik sou bonbon m. Ap met sik. Ah ah! Mwen pa ka pale de sansi m ba lèd la pou wi. An tou ka manman m kontan wi. Ou kontan? Wi mwen kontan la kay pou dan w kontan pou al banm mete m banm pè pou di konsa o ti granmoun sa gen mari wi. Manman. Ou pa mete m nan pa banm pè non. M konnen vrèman vre w konnen Kala son nèg m renmen anpil. Depi m wèl m pa gen nanm sou mwen m pa ka kontwole bouch mwen. Men sa m ap eseye kenbe l jiskaske se ou menm pou ki di l sa pou kont ou. Ou konprann? Se vre m konprann sa. M pa, m pa, mwen ak Alachno pa gen sekrè. Ou konprann? Men sa m vle se ou pou di l li ak bouch ou. Paske li pa fè menm efè a si se mwen menm ki di l. Yo kòman pou m ka al sou li la ou menm? Ban m yon ti. Mwen e pitit gason manman ou plis konnen l pase m e pitit ou konn kòman. Non, m pi konnen l pase w konnen pa lè w ap ba l lanmou w ap ba l love sou kabann nan w ka pale l. Konsa. Non konn sal pral di?
Nan sitirans ansanm avèk ou, e pa ni yè jou ni yè ou gen nèg la la m tap kache pou ou, ou konprann? Li pral di m konsa ke m nan sitirans avèk ou la ke m pat janm li pat janm okouran. Prefye se ou menm ki met pitit ou chita, ou pale avèk pitit ou, kounye a si pitit ou fache, se ou konn kòman ou pral fè pou aranje sa. Ou konprann? Se ou k konnen lè pitit ou k leve l e ou menm ki grandi l, se ou k konnen lè l fache, lè l kontan, kòman pou ou jere sa. Se ou mete chita pale avè l. Gen fwa menm si l fache l jwenn m pap kite nèg mwen non. Pase li granmoun m granmoun, l ap sikre m ka sikre tèt mwen tou. Se pa lakay li m ap sikre a chouchou. Se lakay mwen. Gras a Dye m gen kay mwen, m ap pran mari m met lakay mwen, l ap site yon bò mwen m lakay la, m ap site lakay mwen, m pa ka al site m mwen. Papa l mouri li menm lè l ap fè kòl dous mwen m rete nan yon kwen m vin granmoun, mari m ap rajeni m cheri. Wè m koumanse gen trajè nou wè m men mwen. Ou pa wè m? Ou pa wè m? Byen bèl cheri. An m gen bafon nèg la. Bon li te mèt gen 18 an m ap pran l. Non, la, manman pa la dan. Ba la dan. 18 an kouna, o non, non, non, manman ba la dan. Mwen pa konn, pa konn laji non, mwen di wi, mwen ap site. Mwen pa konn laji non, ba e poko banm laji. Mwen nan afe nan moun, ba konn laji. Sèl bagay, ou konnen, mwen konprann. Ou pral di, kala sa e pitit gason li e. Men ou konnen, pa yon nan pa bina menm sak. Kala sa pa pral lage lajan nan mou ba ou koun nan pral pokipe gason non.

Al nan lapolis ou byen e bandi pase. Se opsyon jèn yo si yo pa ka Dodo pa pati. vin vo, pa vin vole isi a la non. Non, m Non, m pale w, pa map vin pale w vole de isi a. reyalite Ayiti a, se opsyon jèn yo. Se 3 opsyon ki genyen, pati, gang oubyen ou antre nan pati e lapolis bagay sa yo, pati politik, tout sa. E sa kòm si Ayiti rezime ye. Anka ou vin isi a la maestro, pral fè pou sòti kap travay ou. Pou al travay, pou al lekòl, chache yon bagay pou fè men li pa vin chita la vin manje. Gem isi a pa gem Ayiti. Ya, m konn, m konnen. Ok. Men se t ap tout yon plezi m mwen tou, si nou menm ki bò isi a la, kòm si te, te ka antre lakay nou alèz, si nèg yo te ka ba nou pase pou n antre lakay nou alèz. Nou t ap plis ka, gade w t ap ka fè byen nan peyi w wi, pa vre?

E gras a ou ki fèm antre isi a. Avèk madanm ou tou pou m di mèsi ki te divòse avè w. E Ayiti ki tal divòse, ki tal marye avè w. Divòse oubyen marye? Marye doudou, pa di divòse. Bon mwen ap viv a madanm mwen, madanm mwen lakay mwen. Wi, li tal ba w rezidans. E dam sa kap ranse nan telefòn sa san w rete a? Ou pa voye l ale, ou pa di l n okipe? Sa se GPS la doudou. Ki GPS sa?
Pou nap kondi bon dam ap tande sa nap di. Kom li pa pale menm lang ave nou. Dam nan rete tout sa nap di la lap ranse lap ranse.
Dodo sa se GPS la se li kap dirije nou men ki wout pou nou fè pou nal lakay nou. An ou pa konn wout la? Ah dodo mon cher. Ayiti la. Moun janm fin konn wout isi. Wè de tan zan tan wè pil wout kap fèt anle a wè. Mwen pa janm fin konn ou dezi non. Ayiti a, Ayiti a se yon lòt Ayiti. Mwen renmen Ayiti wi. Ayiti lòt tou di moun nan la. Sou bò goch la gon pye zanmann travèse bò kay Antwanèt. Ya, w ap fè bò kay Antwanèt, lè w rive pi ba w ap wè kòmsi anba gon ti machann manje anba zanmann nan. Ben, la e pa konsa, la e pa konsa. Izi m gen tan wè la pa konsa. La ekip lèf, ou konprann, e konsa isi a la. E lèf, e lèf ki fè it isi anba nou gen Antwanèt.
Dakò zanmim nan Dakò tontonm.
Zen an tanbe espageti an wi. Men espageti an manke pat la nan menm wi. Zen an wi ki pran nanm mwen la.
Wouyy. Vide pitit vide pitit nan men. Sa pou m poko di kalash bagay yo pitit. Ou konnen se li menm ki banm ti kob mwen. M pa vle di sa kounye a pou l pa koupe èd mwen ou konprann. Kòm ti nèg la pap travay. Antouka sa. Map tann lè mari m ap travay ma sispann pran kob nan men toutotan l konprann misye pa misye t konn banm ti kob m achte rad m okipe tèt mwen.

Bae sekrè, m espere ke ou pa te pran lontan pou di sa cheri. Paske aswè a la cheri, si w al ban m yon bon lanmou cheri, depi w wè m ap pran lanmou, m depale mwen menm. M pa gen kontwòl lang mwen, m pa gen kontwòl langaj mwen cheri.
M granmoun, m ap di sa lè m vle. M granmoun, m ap di sa lè m vle. Men sa m di w, m espere ke ou di l sa pi vit. Pi vit ke posib. M granmoun, m ap di sa lè m vle. M granmoun, m pa rete a kalach. Ae cheri, menm se moun depi kalach mare m depale.

Mwen renmen damou map damou.
Damou map damou sèm. Manman.
Mwen di w sa ankò. Mwen prefere se ou menm ki pale ak pitit ou. Paske mwen si se mwen kal di kala sa li pap prann menm jan, li pap fè menm efè avèk se ou menm ki te di l. Mwen mwen di w sa. Depi w wè kala touche m, m pa gen kontwòl bouch mwen. Dayè m son moun ki pa gen sekrè pou mari m. Ok. Sa vle di, pou w pa di konsa ke ou eksplike men vi prive ou etan ke fi ak fi, epi mwen menm m al fè tripotay avèk pitit ou, m al nan, m al nan pale w mal. Prefere se ou menm ki met Kalash alèz ou di l, paske mwen menm depi Kalash touche m sèlman, m pa gen kontwòl lang mwen, m pa gen kontwòl tèt mwen, m pale tout pawòl

Ou gentan met pafon, met tout bagay. M poko jere sa non. Ou pa pase krèm.
Pase krèm pitit mwen. Pase ti krèm tou. Ou gentan met pafon, met tout afon deja. Valiz sa wap mete? Mh. Mh, wap al kraze zone ti moun. Yon pwen mwen mete m dèyè w lan la mal fè. Pral fè foto pou relasyon an bebe. Oh waw. Mwen sèlè moun selibatè nou ka ranse nou a moun. Byen fèt.

Men, e ka e bagay sa yo, nou pa pran yon avan nale, nou kite l la. E sou tonbe nan lari a, men a jou djou an antre nan kay la. Lò vi nan anj. E pi sa fò de fò de konekte nan sa. Sou boule sa bouti.

Eli m te ka mande fès fè pou mwen? M di w konsa ki sa l lage kò l? Wi Manijo? Toujou? Tonton?

Mezanmi, an ap di kò pou nèg ka pranl.
Cheri. Sak pase w la bebe? Oh oh, oh oh. Sak pase w la, mwen wè vizaj ou gentan chanje. Cheri banm di w yon bagay, tande byen. Kijan fè m antre la m pa wè Mara?
Pa di mwen pou sa vizaj ou gentan chanje konsa. Cheri reponn mwen avèk kesyon m poze w la. Kijan fè m antre la m pa wè Maya?
Cheri Maya sòti. Li sòti?
An se konsa w wè l? Jan mòd de vi ou menm w ap ofri Maya a la, ou panse Maya kòmsi pral gen yon fiti jan w wè ou menm ou ye ansanm avè m nan la? Pitit a mwen kòman w ye?
Pa pale fò. Kòman w ye menm? M anfòm wi. Kòman ki te ve veritab mwen an? Veritable la nan lakou a. E vye bourik la menm. Lè fini sa pa di non bagay k jis andeyo. E byen m yo e chouchou.
Ou gentan isi.
E sak fè w pa janm ka voye anyen Ayiti a. Ou panse Ayiti ben. M pa nan volo isi nan pitit an mwen. Menm anglè m pa ka di way non good morning m pa ka di anyen non. Bon mwen ou jan di good morning. Anyen m pa ka di.
Mwen m ap met anglè sou mwen. Ou met anglè sou ou m ap fè kalach pral vomi nou lekòl pou mwen pitit mwen an. Se pa man isi pa Isi, yo di m isi pa gen afè al lekòl ou tan deklarasyon pou manje, ou manje tout lè, lè ou vle, lè li dodou. Non, ou vle ban m responsab tout bagay, pa vre? Kiyès moun ki responsab yo? Kòman se l, sa w vle fè m, fè m, m pa konprann. Ki sa w vle m fè cheri? Kòman se mare pye, mare pye Maya, pa vre? Tande byen.
Mande eleman an yon reyinyon. Ok? Mwen m pa gen pwoblèm. Si misye bezwen ansanm ak ti fi m nan la, n ap mande misye yon reyinyon pou misye vin la fanmi l, Epi nou menm ki la epi pou n pa la. Wi men cheri men pa bonè konsa. Non e ou menm kap responsab. Non cheri pa bon, cheri banm esplike, non cheri tande banm esplike yon ti bagay. Lè ou gon pitit fi ok, yon gason antre lakay ou, ou pa ka kouri ap mande ri non wap swiv paske moun nan pral, kisa moun nan pral met nan tèt li la. Ou pa gen sa pou ap di, tande sa map di w la, non ou pa gen sa kòm si pou ap di. Timoun nan se timoun li ye, malgre oken pwoblèm li renmen l renmen. Men ap fè bagay kòmsi lè m antre la, m pa konn anyen. Ou menm tou pa ok, sa k di w Èske ou konn kote l ye la nan moman an? Ou pa konnen. Maya sòti avèk yon zanmi l.
Wi, li sòti, se konsa w pran l. Men se yo tou ak sòti cheri. Antouka, kòm se dodo m t al dèyè, mama prepare m m al travay tande. E pa bliye non sa m di w la. Mande misye yon reyinyon. Dakò, dakò, m ap fè sa. Ok. Tout yon sèl pawòl, yon sèl pawòl, yon sèl pawòl anpil. Chèf. E pou sa m te gen pwoblèm a Ayiti. Toutan klòch pa sone, beng, ou pa ka met anyen nan dyòl ou. Chouchou pa konsa pou manje a non Pitman. Fò w al, m ap fè kadash mennen w lekòl.

M konnen. Mezanmi pitit mwen la. M konnen.
M vin isi, m vin isi pou m travay, met gason sou mwen, epi pou m voye kòb Ayiti, e pou m, pou m, pou m fè Ti Sonson wè kisa m devni. Yo ka touye w tou wi malfèktè sòf wap byen mennen isi. Yo tap touye w avan.